Bonswa Laji Ardo, bonswa Ayiti, bonswa le mond, RVDH nou konnen se Radyo Jèn Ayiti Show, sa se Pale m de ou Show, jodi an n ap fè yon show avan dènye show pou n klotire ane 2020 an, nou bal pale, jan kè n wè tit lan, nou bal fè anpil anpil anpil pale, lavi pap di w mwen regrèt franchman, lavi pap di w, epi nou gen Malaïka ki dekontwole, misyon enposib. Epi Malaïka menm eh non Adlin, Adlin Gelpe Tatouni misye pa konn sa lap fè e jan ke nap gadel la se mwen menm avèk Mèt Reginald Laventure ki pral fè deba sou tèm sa yo. Bonswa tout moun, bonswa Regi. E nap salye tout moun e ki an dirèk la kap swiv emisyon e pale m de ou e pi gwo emisyon ki genyen nan nan lajado oubyen pi gwo emisyon ki genyen sou rezo sosyo. Ebyen se yon plezi pou n fè avan dènye emisyon. E n ap di moun yo eskize tou paske nou te fè yon detwa dimanch ke nou pat fonksyone paske nou te oblije repliye nou. Gen kèk bagay nou te gen pou n jere, nou te repliye nou pou n jere. E nou an ap fè 2 emisyon avan ane a fini. Jodi a se yonn e nou ret yon lòt pou n vin konprann kisa lavi a pap di konsa. E mwen regrèt kisa Kijan misyon fè enposib? Kijan Malaïka fè dekontwole? Paske yon nèg fin kidnape Malaïka, Malaïka dekontwole. E Adlin li menm ap tatonnen, ap tatonnen, ap tatonnen. E dayè yo mennen m sal yo. Bon, mwen wè sa nan kòm orijinal. Alò, lavi pap di ou, m panse ke, m pa konnen, èske se aprè 2? Frap kreyol nou bay nou bay G-fred Nou pral eseye Tit tit tit nèg yo se lavi pap di m brèf Lavi pap di w G-fred Production men èske se aprè ke nou fin bay misye yo frap sa yo ki fè G-fred fè kòlè epi misye di bon li pral frape e li pral frape men èske misye pral eseye vin avèk yon koulè orijinal e pou l kapab mete yon ti koulè pa l Paske anpil anpil nan feyton sa yo, yo toujou ale sou menm sans lan. Swa ap pale de lanmou, swa m twonpe, menm jan tit mesye yo se mwen regrèt. Ok, mentnan eske se nan menm liy sa a ke Djivan ale? Ou di mwens eske misye al tante fè yon bagay jisteman pou l kapab leve wont sa a san l ta pase tout tout ane a pa fè anyen? Ann eseye pran premye pwen sa a pou n wè kòman ke nou kapab pral mete pwen sa yo. Pou le jere bagay. Bonswa kaptenn bonswa pdg kaptenn depi boston bonswa kwadeboukè.
Ok Dayou PD m panse ke apre anpil tan absans apre anpil tan ke nap frape nap pale de mesye dam kap fè feyton kap ekri kap pwodwi feyton e difrèt te manke te manke zòn nan, te manke rezo sosyo sou sa l te vle fè, sou sa l te kòmanse fè. Ebyen, apre anpil pale anpil, apre anpil emisyon nou fè kote n ap frape difyèt pwodiksyon fò Pafwa misye fache, pafwa l pa fache. Pafwa misye di ke pou le moman feyton pa enterese paske gen lòt bagay li gen fanmi, lòt bagay l ap jere. Ebyen lè misye wè ke a chak emisyon ke l fè nou toujou pale de li. e misye wè tou ke gen lòt moun kap fè efò, gen lòt moun kap bouje e misye li wèl kapab tou men finalman misye tounen e franchman e dayè yo beni mwen renmen jan misye tounen an misye tounen avèk yon ide m pap di l orijinal a san pou san men misye tounen e misye ap fè yon bagay ki enpe diferan. E lè w ap pran e lè w ap kontwole feyton w ap gad feyton an ou wè ke misye ap pwodui yon lòt bagay misye ale sou yon lòt liy pou montre ke kote anbisyon kote gen move ide gen dwa fè w detwi avni w gen dwa fè w detwi lavi w misye ap montre w ke Ou paka plede vle itilize zam, ou paka vle rantre nan gang. Misye antre, misye ap esplike yon lòt istwa e nan afè, nan afè ke feyton ke misye lage a. Misye ap esplike yon lòt istwa olye pou l sanble avèk lòt moun. Olye pou l ap pale de cheri je tèm, li montre, li ap eseye montre ke e nan vi an e anvan w aji, anvan w fè yon seri de bagay, fò w reflechi. Lè yon nèg pote yon kòb ba ou, lè nèg ofri ou yon kòb pou w al fè swa yon kidnaping oubyen swa pou w al tire yon moun, Misye moutre w gen lòt fason. Misye anvi moutre w, m wè se nan liv sa feyton an prale, misye anvi moutre w ke ou ka fè lòt chwa. E m panse ke ide a, m vrèman apresye jan misye ap lage a. E misye ekate lòt nèg yo pou l pa sanble avè yo, misye vle fè yon lòt bagay. E se a felisite la yo mele. Difren Production, kenbe la, e m swete w kenbe la, kontinye kenbe la. Sof ke m wè w poko lage twazyèm nan, m pa konn poukisa.
Mwen renmen konsèp la Franchman mwen renmen konsèp la Paske M pa vle wè lè nan moun yo to sanble a Menm jan nou te fè l pou kalèt Lè kalèt te vin avèk yon koulè orijinal E nan fè black zonbi Li vin avèk yon bagay pou l montre l ka fè yon bagay anplis tou E nan sans sa tou mwen menm m bat bravo pou Dfred, m ta swete ke misye kenbe la jis poul pa rive nan menm nan menm eta avèk misyon an ki enposib lan. Bon sa pou imaj la mare Dfred e nap tann plis pi bèl kalite, pi bèl ekleraj, nap tann pi bèl bagay nan ou, men ide feyton an e m santi ke ou gon kote ou vle rive. E ou vle diferan de lòt moun yo. Exactement. M te pral sou sa talè. Paske premyèman lide a lide a lide a bèl. E nan sans misye fè l la ou wè ou wè l sanble avè li menm. Tankou ou pa pa gen anyen tankou m ka di ke misye ap fè tankou pou m di bon sa se pou yon lòt moun. La ou ka di se koulè e koulè di fèt exactement. Mentan nan koulè w ap pale a e Mèt Reginald e nan èske se kamera? Eske mesye yo ta dwe achte de kamera plis pwofesyonèl? Eske ekleraj yo tou, nou santi ke manke ti ekleraj. Manke ekleraj, men konsèp la bèl mesye. Sèlman ekleraj ki manke. M pral eseye fè moun yo viv yon ekstrè de lavi Papdou. M ap eseye fè yon ekstrè. Mentnan. Eseye pou wè ti frèt, eseye pou wè si nou kapab tcheke plis ekleraj ok, eseye tcheke plis ekleraj e kamera a tou m pa konnen kisa l ap fè pou n kapab wè si n te kapab achte lòt kamera pwofesyonèl. Banm kite nou viv yon yon ekstrè yon ekstrè.

Ok Nou sot fè piblik lan viv yon ekstrè de feyton Alò lavi pap di w mwen regrèt Mwen regrèt kisa la egzakteman paske aprè tout frap ke m kapab di ekip Leon TV a pèsonèlman Makawon pran M sot fè prèske yon ennan avèk yon postè mwen regrèt Finalman emisyon pran desizyon pou yo kòmanse avèk pwojè a Yo soti 1 2 a m kwè 2 a soti deja Mentnan 2 premye epizòd sa ou gade yo ki lekti ou fè de sa? Eske ou gentan gen yon ide egzakteman de pwen santral la ki se mo regrèt? De ki sa egzakteman ou santi ke misye ap pale a? Eske yo regrèt dèske yon moun ki te nan vi ou ale? Eske yo regrèt pou yon erè yo te fè? Mentnan ann eseye analize pou nou wè kote yo kòmanse nan 1 a 2 a ki kote l ap mennen nou nan ide sa? E pou yon di w ke m poko wè nan sa m kontwole, sa m gade yo, m poko wè ke mwen regrèt lan e kisa e ke li vle vann, li vle pote. Men sof ke m kontwole m wè ke se kòm si gen yon nèg k ap vann tèt li kòm yon saj epi tou gen yon lòt k ap vann tèt li kòm yon kòm yon kòm si nou wè.

Nèg yo ap jwe 2 zanmi kap jwe prank pou wè kiyès kap gen fi an. Menm m wè ke se se pito se yon se yon moun ki saj yap vann non avèk yon moun ki vyolan. M poko fin sènen e tit mwen egrèt la, m poko fin sènen kote nèg yo vle rive. Men sofke mwen wè ke m wè yon nèg ki vyolan, yon nèg ki saj. La ankò m ka di nèg yo ap eseye fè yon bagay ki diferan, ki e diferan de sa yo te konn fè a. ND eseye bay yon lòt kout plim pou l pa sanble avèk kout plim CSK. Misye eseye bay lòt kout plim, yon seri lòt kout plim ke m felisite sa. M felisite sa. E ke nou gen yon patnè k ap jwe yon wòl tankou yon nèg ki saj. E nou gen ND nou wè ke kote. Misye ap vann tèt li yon lòt fason paske le pi souvan nan tout lòt feyton misye jwe, misye toujou son matcho, son toujou yon moun kap kap vann yon, li toujou parèt tankou yon moun ki saj, ki yon matcho menn, men la ou wè son Andy ki vyolan, hein, nou wè son Andy ki vyolan kap vann yon lòt, se yon lòt imaj de Andy, se yon lòt kalite ke misye genyen, m pa konnen se defo men yap eseye vann la nan mwen regrèt, menm poko fin sènen, eske se. Eske se yonn nan medam yo ki regrèt yo te fè yon chwa yo te mal chwazi? M poko fin konprann. Fin konprann. Men m kapab di w nan sa m wè a, y ap vann yon moun, yon nèg ki saj e yo vann Andy antanke yon nèg ki enpe vyolan paske nou pa konn wè Andy nan nan stil sa nan lòt feyton. Se konsa ke mwen wè regèt la ap dewoule. E se swiv nap vin swiv li epi tou pou nou wè e kisa nèg, kisa mwen regèt la ye egzakteman. Ok, kisa mwen regèt la ye, paske depi ou fè analiz se sa, depi ou di yon bagay se sa. Mentnan, pou mwen menm li sijè sa li tèlman, li vrèman vast, sa fèm te eseye analize l konsa. De kisa pa egzanp, misye kap koze avèk fi a. Epi se sa ki bal blo l ke l pa renmen avèk fi an, piske l te fè yon vye reyaksyon, piske l petèt li gen dwa ou pa ka koze yon fi epi fi a pap poko vle asepte w epi w al leve men sou li, ou anvi leve men sou li oudimwens ou anvi fè tèl bagay ki poko rive nan lè pou w ta fè l lan. Sa ka rive ke rezon sa yo ki fè ke mwen regrèt lan. Yon bèl sijè, m ap tann pou m wè nan 3 a 4 lan pou m wè kòman sa va ye. Mentnan, nan tèm de kalite dimaj. Nan koulè. Pou mwen menm mwen wè mesye yo grandi. Wi yo grandi yo grandi imaj la yo gon pi bèl imaj e mwen te kwè ke nèg yo ap fè e feyton an feyton sa ap mache paske ide a an ti jan nan al nan lòt sans e imaj yo yon lòt fason ke m panse ke mwen regrèt e bral fè bral fè e gwo e deblozay e sou rezo sosyo m pa konnen èske se paske. Eske se teknik sa nèg yo fè, yo tann ke Malaïka an bès, pi yo lage, pi yo ka vin an fòs, m pa konnen. M pa konnen si se sa e Makaron tap veye kote Malaïka e fon kanpe oubyen fon tonbe pou l lage l paske Malaïka nan ke tonbe, kanpe oubyen Malaïka ap bwate epi lòt nèg yo nèg yo anvayi. Nèg yo anvayi. Nèg yo anvayi. Se konsa nou. Wap bay moun yo manti. Mesye, pa bliye ke nou menm nou di afè inovasyon se afè pa nou l ye. Ann eseye bay mesye yo. Fè moun yo viv yon ekstrè de M regrèt m kapab di yon yon konbyen yon kolabo antre Andy One, CSK epi Makawon Lewa yo di nou. Ann swiv. N ap eseye fè w viv yon ekstrè de Ok la, n ap fè sa la.

Bagay la menm yo gen prensip yo ladann. Depi w wè ke ou renmen yon fanm, premye sa pou w fè se timidite pou ou mete de kote. Ou renmen fanm lan se just rive sou li.

Al ekri mwen regret B7 entertainment al bay misye love lan. Misye enposib koman nan Malaïka eh sorry misye yo menm. E m panse ke jan n te di an toujou ke nou tap mande pou CSK e aprè yon pakèt emisyon nou fè e chak lè dayè. Depi wap fè nap fè jan de emisyon sa yo gen de moun ki gentan ekri fè non gen de moun ou paka pa pale de yo nou te toujou konn pale de CSK nou te toujou ap mande kisa CSK ap regle kote nèg yo nou pa konprann anyen nèg yo se pyone nèg yo ye nèg yo se nimewo 1 nèg yo ye nan zafè feyton epi nou nou wè ke lòt moun ap eseye fè yon bagay epi nou nou pa janm pran nouvèl CSK m panse aprè plizyè emisyon nou fè kote ke nap adrese nou avèk CSK. Ebyen e finalman nèg yo te vini avèk misyon. Yon misyon ke nimewo 1 an e m pa t fin rejwenn mwen ladann ni nan kalite imaj ni sa nèg yo vle pase. Nimewo 2 a te kòmanse plizoumwen e nimewo 3 a te vrèman te vrèman rive sou mwen. kote gen yon seri de nèg ki gen misyon swa pou yo fè 2 moun separe, swa pou yo fè pou yo fè 2 moun rankontre pou yo ansanm oubyen ou konprann e misyon an se te yon nan nèg yo ki te gen misyon pou yo te fè pou yo te kontwole pou yo te fè yon seri de bagay e m panse ke e misyon an te kòmanse fè gwo bri e paske imaj nèg yo te kòmanse vin bèl. Ide a te kòmanse vin bèl. Moun te kòmanse konprann emisyon e jiskase gen yon moun ki te pase la nan emisyon an e ki te di pou li menm feyton moman an li pa lòt ke misyon ke malgre bagay sa te fè anpil pale e anpil deba men m panse ke le fè ke yo vin ap konpare w avèk yon lòt feyton ki gen 10 oubyen 9 epizòd ki te gentan lage, ou menm ou avèk sou twazyèm epizòd ou, epi tou yo gentan ap jije ke feyton paw la pi bèl, sa vle di ke te gen bagay e ta pral gen bagay. E m panse ke nèg yo rive nan moman kote feyton pral pi gou, kote feyton pral pi dous e gen bagay griyèt ki fèt nan feyton nimewo 3. Nou salye Queen nan ansanm avèk Toby ki te fè yon bagay esepsyonèl nan pati sa. Felisitasyon. M panse ke feyton sa te gen avni, feyton sa te gen bagay ke li t ap pote men se domaj. Misyon rive yon moman Misyon rive yon kote Misyon enposib Misyon vin enposib nan men nèg yo Dayè yo mennen Misyon vin enposib M panse ke nou wè ke Èske nèg yo pa sou yon mwa la Èske se sou yon mwa ke nèg yo pa janm ka bouje kò yo E lè n kwaze nèg yo nou di nèg yo misyon enposib Nèg yo di non misyon pa ka enposib M di di toutotan yo la Didi sa tou Didi di sa tou Toutotan yo la misyon pa ka enposib. Men tout moun wè, tout moun konstate ke misyon enposib, paske misyon pap bouje nan yon minit. Bon, misyon yo menm, bon, si yon moun petèt, pou pa ta wè misyon enposib, fò w pa ta gen zye. Pou w pa ta wè ke misyon enposib, petèt fò w pa ka, fò w just pa t nan mond sa. Mentenan, nan sans ke l di misyon enposib la, m pap fè analiz mwen nan sans pou m al kraze mesye yo. Dayè, pou panse. Pou ide yo vini, sa son travay anplis. Se pa tout moun petèt ki gen kapasite pou reflechi. Jwenn ide a koulye a, pou chita, pou plase aktè yo, pou di men ki tèl bagay chak moun pral fè, se pa ditou fasil. Pou rive la nan travay sa, ou pa ka vin la pou di bon, wap kraze travay yon nèg ki pase tout tan sa pou l mete l nan pwen sa. Jisteman, nan sans ke mwen menm mwen ale m di misyon enposib lan, se paske ke nou kòmanse, 1 2 tout moun ap tann si nap pale de yon misyon se tout moun ap tann ki kote nap rive avèl e sak misyon an e sak misyon an paske
nap analize pou mwen menm map atenn objektif nèg yo pou yo pou yo pou yo ale la pou di bon mwen di bon m soulaje paske sam te panse a se sa liye mentan si nou rive la nou kanpe obò de la wout se su ke pou mwen menm map di ke misyon enposib si nou tap pale de misyon nou gon misyon pou nou akonpli li pa akonpli. E m kanpe nan wout, sa vle di misyon enposib. Menmnan, nan analiz n ap fè, ann eseye wè rezon k ka koz ke misyon CSK enposib.
E misyon an e, e nou konnen ke vrè pwoblèm nan e se youn nan nèg yo ta sipoze vin ba nou l. Men n ap analize, n ap eseye konprann. E, e m panse ke nimewo 3 nan misyon e nimewo 3 e ki se, ki se pati k pi bèl nan misyon an, si se epizòd ki pi bèl nan emisyon an, e nan misyon an. E m panse gen kèk bagay ki pase ki ki genlè make ki genlè bay kèk pwoblèm. Mwen m pa vle antre nan twò gwo detay nan pwoblèm nèg yo. Paske se nèg yo pou vin di ki pwoblèm yo genyen. Eske yo te gen misyon te gen kèk gwoup moun kit li fi kit li gason ki te ansanm avè yo ki lage yo nan wout. Eske Queen nan lage yo nan wout? Eske lòt dam yo te genyen an lage yo nan wout? Eske se Patrick ki lage yo nan wout? Eske se madan Patrick ki lage yo nan wout? Eske eske se misyon an ki rive sou twazyèm epizòd yo pa wè kòman yo pral kontinye l kòman y ap ka fè kas la? Eske se kesyon n ap poze paske nou pa vrèman konn vrè pwoblèm misyon an ki fè misyon an vin enposib? Paske misyon an pa ka rive nan yon moman kote moun ap pale de li kote piblik la kòmanse rejwenn yo nan misyon. Epi tou, boup! Misyon vin enposib. Ebyen mesye, ki di di, ki Andy, se nou menm ki pou n di nou, ki koz misyon an vin enposib nan men nou? Eske Andy, eske enspirasyon an, eske kote w te vle rive avèk misyon enposib la, se nan twou a ou kapab rive ou kanpe la? Eske se mesye dam yo kap ba nou pwoblèm e m panse ke mikwo a ouvè pou ane 2021 an si Dye ve paske dènye emisyon n gen pou n fè la avan ane a fini s on emisyon spesyal lap ye e ki pap gen rapò e a pou n ap pale de de pou n ta resevwa moun nou poko nou pap resevwa moun ankò pandan ane a ok nou pap resevwa moun ankò kounye a nou bezwen konnen Sak pase? Anmwey. Janm t soti pou kraze bit la nan menm poum ka konnen sak pase egzakteman ansanm avèk misyon Odayomeni.
Bon, mesye yo menm, lè w pale de mesye, an n di mesye dam yo. Paske nan feyton la Jadoo bon bagay kem te toujou m toujou ap di mesye dam yo poko nan dimansyon pou yo konprann sak rele biznis pou yo konprann tankou nou gon twoup ki la vizyon nou fòn fè kòb pou yon nèg ou paka di wap fè yon biznis epi pou fè moun plezi sèlman si wap fè yon bagay 1 an 2 zan ou wè li paka rapòte ou anyen bay bay si objektif nou Se fè moun fè kòb, se sa l ye. Pandan n ap fè fè moun plezi, n ap bay tèt nou plezi, fò n fè kòb tou. Mentnan, si kèk bòkò yo vin nan dimansyon sa a pou n konprann sa, l ap difisil pou n jwenn fi pou n fonksyone. Pou mwen menm, yonn nan rezon ke m estime ke ki koz ke misyon enposib, se koz pwoblèm fi. Alò, èske se mennaj oubyen mari medam sa yo ki pa dakò ki vin koz ke nèg yo rive yon pozisyon? Petèt. Fi ki te kòmanse avè w de kòmansman an vin vin petèt pa vle kontinye. Èske se nèg yo twò jènjan tou nan sèks la ki fè. N ap eseye analize. N ap eseye konprann. N ap eseye konprann mesye. Èske se twò flannè mesye yo twò flannè oudimwens nen pè lòt lan nan twoup lan? Èske si iks gen mennaj li gen madanm li ki k ap fonksyone nan sèks la èske se sa ki pral koz ke misyon vin enposib nan men yo si tout fwa ke mari mari mari mari demwazèl sa yo oubyen madam sa yo Vin pa ka kontinye avèk mesye yo. N ap eseye analize rezon ki ka koz ke misyon an ta enposib. Nou gen yon bèl yon bèl yon bèl ide nan men nou mesye, nou pa ka kite l kraze la. Mwen menm m pa m pa dakò kraze l. Si l kraze mwen menm m p ap vin bagay pou m ba li ok. Menm jan lè lè CSK te atè e anpil nèg pa t ap gen anyen li pa bon pou mwen. Tout tan gen plis nèg k an mouvman li pi bon pou mwen menm m ap jwenn plis bagay pou m ba li. Sa vle di ke m ta renmen chak nèg ap travay ap travay lè sa a gade nan nan nan nan nan mank de travay nèg. Nou kon yon bèl bagay nou te prevwa fè pou fen ane an nou pa ka fèl, nou oblije cancel l. Alò, mwen menm pwen sa ke m eseye analize. Moun k ap vin bay rezon ki koz ke misyon an ta enposib lan, se ta Didi oubyen Indy, ou sa ka rive tou yon lòt moun petèt ki nan staff lan. Alò gen de bagay ke lè w di jan yo ap vin di. Mwen te gen pou n resevwa Didi, m panse Didi gen chans pou se premye moun nou resevwa nan.

Si m fè l pou lavi pap di w non fè l pou mwen egre Ann eseye fè mwen nou swiv yon ekstrè nan Misyon Enposib lan Ou menm tou ki potko fè sa al bay ti mesye yo love lan al swiv yo e ba yo love lan paske lè w fè l lè w gade yo ou pataje ou kòmante li ankouraje yo travay plis paske si ke y ap pèdi tan y ap pèdi nwit pou yo travay ase montaj videyo pa fasil se youn nan rezon ki fè m pa resi anpil nan montaj videyo. Mwen ap eseye travay yon ti bagay la ale mwen twòp tan map fon seri bagay m bay vag sa vle di yon moun ki wè ki ki pran tan ki pran sanl but kap fèl ankourajel ankourajel sa vle di gade li kite yon ti kòmantè men nan sans lòt kòmantè a m toujou dil pa lage twòp kòmantè tankou ki ka ki ka dekouraje moun nan ou konprann. ki ka dekouraje gen de kòmantè moun ba ou yo tou di monchè ou mèt bay vag ok m'ap eseye nou m'al evite nou swiv yon eksprè m'pa rezon sa sa m'pa rezon m'pa rezon an eseye wè si nou kapab fè fanatik yo swiv yon eksprè Nan misyon Nou te fè l pou lòt mesye yo Ann eseye pou n wè si n a fè konsa Ann fè sa Ann fè sa konsa

Seb wap pa konn pa gem nan misyon sa e fok nou reyisi ansanm men misyon.

Pou drage Werlin ou genyen kòm mennaj ou e dayè ou konnen moun sa yo e se yo ki gen plis richès nan zòn nan wap fè tout sa ou konnen sèl m pa konn sa ou panse de bagay sa. Nan, li se wale ou te kite. Konsa tande
Konde pou yon bagay ki osi senp pou m rive fè sa ou mande m nan paske m zanmi ansanm avèk demwazèl la lontan vrèman amitye sa fò mwen ka jere l tou ou konprann.

pou travay nou fè a pa bon. Nou ka ba nou frap pou parese paske nou kapab. Nou pa ka rive la a pou nou kanpe. M pa p pran l nan men nou. Met granmoun sou nou pou n ale. Mètnan, nan kalite dimaj, kòman w wè misye evolye tou? Tankou son, imaj, koulè? Wi, se jan m te di talè a, e premye epizòd emisyon an te twò nwa. E sa fè m pa t fin dakò A san pou san, m pa t fin da, m pap di, m pap mele mete met pousantaj, m pa t fin dakò avèk Steve lè l te, lè l t ap vante misyon an. Pou mwen menm, malgre misye di l pa t chita sou koulè, li te chita sou tèks, sou imaj, sou lòt bagay, men m te, mwen te kwè ke epizòd 1 an te twò nwa, te gen anpil kote ki te nwa, sa vle di, se kòmsi ou wè se yon bagay ki te filme avèk telefòn, e m panse ke. Jan pat vrèman pat entèresan, pat agreyab, nèg yo vin, nèg yo tande konsèy yo tande, e nèg yo vin grandi nan 2 a, e nan 3 a nèg yo vin bay yon bagay ki prèske san parèy, e kem felisite nèg yo, paske lè nap tande emisyon an nou pot yon konsèy nou pot yon kritik, se pou nou evolye, se pou nou avanse, se pa panse ke detwi nap detwi ou, se gade sa n di an, konprann sa n di an, epi tou evolye ki fè ou vin gen yon misyon. ki rive sou epizòd 3 e ki fè anpil pale anpil ki trè enteresan men se domaj apre epizòd 3 sa emisyon vin enposib emisyon enposib nan men Andy
emisyon vin enposib mesye nou tout se afè pa m m pa ta swete ke pou n rive la a pou n kanpe m pa mwen m di m pa p onètman m pa p pran l nan men nou ni Toby tout moun ki fè pati de ekip la mesye mete tèt nou ansanm pou n wè kòman n ka jere bagay la si se flannè n twò flannè mete yon ti dlo nan Epi si se jwè, si se jwè pou n gen, si se jwè pou n al achte, met kòb deyò al dèyè jwè. Met kòb, met kòb deyò.
Si se jwez tou, met kòb deyò. Met kòb deyò. Gen nèg ki fè l, gen nèg ki fè l ki achte. Ou menm met gen moun. Si gen moun ki nou te kòmanse ansanm avè l, e pafwa gen de wòl moun nan jwe nan feyton an tou. Fòt e la. Ebyen Andy ou entèlijan, ou konn ekri.

Ou fò mal. Sa ka rive nou di yon bagay jodi a nou fè w byen demen nou di yon bagay li pa fè w plezi. E nan sans sa nou toujou fè ekilib lan e jisteman pou nou pa rigole avèk pèsonn. Mentnan, n ap pran Malaïka ki de tankou yon kòman n ka di sa ki dekontwole. Malaïka dekontwole. Yo fin kidnape l li tou dekontwole. Ki dekontwole. Dòs n ap eseye konprann sa. Daprè lekti n ap fè ki sa k ta koz ke Malaïka ap bwate m pa konnen e. Pèdi yon on tankou son zwazo li pèdi yon branch li pèdi yon zèl epi paka kontinye kisa k koz sa menm? Mon cher ke nou konnen ke e Khaled Production lè n di Khaled Production nap pale de staff lan nap pale de tout moun ki nan staff Khaled Production lan e nou konnen Khaled Production se yon se yon pwodiktè ke ki pran pil frap nan men nou isi an antanke parese misye pran frap antanke yon nèg apre l te fin fon siksè avèk CSK ki gen yon feyton k fini misye pa janm komanse yon bagay ki fini Khaled pran anpil frap antan ke nèg ki ki misye te ka misye manke pran parese li la de nan afè pwodiksyon misye manke prann ebyen misye te vin fon jan li leve pyel misye te vin gen yon objetif avèk Malaïka e lè nap tande misye lè nap swiv Malaïka tou nou wè ke misye te vle rive lwen ansanm avèk misye te vle rive lwen ansanm avèk Malaïka E m panse ke sou plan sa ke nou felisite misye ki pran konsèy, ki tande moun e misye di kèt finalman fòk te gen yon feyton fini. E jiskaprezan misye t kenbe pawòl li, li di feyton sa Malaïka ap fini. Nou konnen kisa Malaïka fè, ki valè bri Malaïka fè, nou konnen ke rezo sosyo yo renmen Malaïka, yo ap swiv Malaïka e Malaïka nou ka wè ke. Gen anpil moun ki vle entegre Malaïka, gen anpil moun ki vle jwe yon wòl nan Malaïka, gen anpil moun, gen de moun se Caleb ki tyeke yo, gen de moun se yo pot tèt yo vini. E nou ka wè gen, gen lòt pwodiktè, gen lòt moun, kèlkeswa lòt moun vle antre nan Malaïka paske Malaïka e, e, e gon kote l vle rive e moun yo wè ke wout Malaïka ap fè a. Ebyen Malaïka kòmanse pran frap. Malaïka kòmanse pran kou petèt o, nèg yo genlè pa dakò a sa m pral di an. Frap la vin kòmanse e separasyon Olbens avèk Khaled lage yon ti frap. Frap ki vin genyen an vin gen yon ti frap nan tèks nan jan e Malaïka ta prale kounye a li vin fè yon ti vire vin avèk lòt ide kòmanse gen yon ti frap gen yon moun ki gen dwa pi renmen jan epizòd la ta prale depi okòmansman. Konsa tou gendwa gen moun ki renmen jan Brad ye kounya. Men nou kapab di ke Malaïka vin te vin gen yon koupi. Liy Malaïka vin pa swiv. E m pa konn si sa yo ka koze yon nan rezon w ap wè epizòd Malaïka te konn lage avan yo konn fè plis bri ke yon seri epizòd li vin ap lage yo ki pi bèl. Yon seri epizòd mwen Malaïka mwen dènye epizòd la mwen wè yon bèl epizòd ki manke fè vyou men m wè se yon bèl epizòd. Anben m kapab di w. Malaika kòmanse pran ti frap depi se pa depi depi a pati de separasyon sa e Malaika vin lage dènye epizòd li e apre dènye epizòd la yo vin kidnape Malaika epi Malaika tou dekontwole nèg yo vin prèske paka nèg yo vin ap bay ratman e nou konnen Khaled Production tap lage sou lage chak weekend li lage enben nèg yo vin ap bay ratman e sak pase yo vin gen 2 pwoblèm e se pwoblèm e Mike. ki se yonn nan pwodiktè ki ede Khaled Production anpil anpil ebyen misye Ayiti misye lage Khal nan moman an la Khal nan kouri e dezyèmman Khal malad nan men men misye bande menm si gen moun ki di yo pa pran men bande a kòm pretèks menm si misye gen men bande li ka travay ebyen vin fè ke Malaïka vin dekontwole yon nèg ki kidnape Malaïka etou Malaïka dekontwole. Kal rèd production kokobe nan men Malaïka kidnape Mike pa la Mike pa la Mike Haïti vin fè ke nou gon Malaïka nou poko konnen eske lap gentan fini pandan fè pandan mwa desanm lan paske rèv kal rèd production se te fini Malaïka nan mwa desanm. Bon m dakò avèw paske misye se yon nèg ki travay anpil ki travay anpil pou l te kapab jwi moman pa l lan. Msye t ap travay di pou l wè madan Desann nan reyèlman pou wè si l te kapab met fen avèk Malaïka. E pou mwen menm, yonn nan rezon ki ta koz ke Malaïka dekontwole, n ap gade nou wè kalèt mò ki msye fraktire nan men, men yan bande. Ti mò yo pa la, ki te se bwa, nou ta kapab di bwa dwat msye, ki ede msye anpil.

Andy ka lonmen di vouzan chaj la pete te sou dol nan nèg pou ekri epi banm se chaj sa nèg ka avèk li and ou ka gen mka gen yon ide pa egzanp gen de mizik wap tande mgendwa gen yon ide banm di bon e madanm nan kitem sa se lide sa se le sijè men tan piske mpa yon konpozitè mpa yon atis poum devlope sijè sa madanm nan kitem nan li pa yon difi fasil non li pa difi fasil se sa petèt ou ka gen yon ide. Epi ou bay ekriven an, ou di, bon, jan men tèl ide m genyen, epi la li l panse epi li lage l ba w. Sa a ki vin diferan, paske lè chaj sa a vin sou do tout moun nan nan ekip lan, se vre ke tout moun ka gen ide, men pa bliye feyton ide k fè l, men pou w senkwonize ide yo, tankou pou w met ide yo ansanm, li pa an, se pa w bay yon an li pran tankou se dlo glase w ap bwè, e pa konsa l ye. Donk sa vin koz ke chaj la vin pi lou sou do Khaled avèk Ti Mòn. Paske piske Orbens pa la. Fòk kouple wap bay la fòk li bèl e fòk pou moun pa wè gon gon vid fòk pou yo di si yo bèl se la petèt se pa konsa kouple mèt ap ye alèk la kesyon ke nap eseye poze eske se ta kouple nèg yo t manke yo pwofite de sitiyasyon an pou yo pa fini malayika tande byen wi eske se li ide ke nou ki pa nou pa gen ankò pou nap pwofite jis. Pou n di bon se paske ka yon malad, se paske ti mwen pa la ki fè ke marenn ka pa fini la? Se kesyon n ap poze, m pa gen repons yo. Eske marenn ka toujou fini pou desanm nan? Eske marenn ka toujou fini pou desanm nan? Eske wikenn sa a, bon wikenn nan preske fini. Wikenn nan preske fini. Alè si gen bagay ki t ap soti, m pa m la, nou ka tann pita. Men nan mwa ou t ap di ke depi lè marenn ka fin kidnape a, li tou fini. Tou dekontrole.
Kidnap, marenn ka kidnape. Tout moun dekontwole, kouri al Ayiti pou yo pa kidnape l tou epi Caleb menm blese nan pou l al chèche bagay Caleb e kidnapè yo l blese nou pa konprann anyen men tou dekontwole feyton an dekontwole nan men nèg yo yon feyton te siy ap byen mache byen mache Malaïka dekontwole depi lè yo fin kidnape l e nou paka jwenn rès feyton an nou paka wè l. Eske feyton an fini nou pa konnen. Sa rete pou jwe avèk Khaled ou di mwens m pa konnen kiyès piske ti mwen pa la Khaled ki plase pou l ta di vrè rezon an se vrè rezon an nou pa konnen l tout moun ka wè ke Khaled Khaled fwa tiyo nan men petèt tout moun wè ke ti mwen pa la bann swè l swè se an kèlke segond paske lè y ap fè nou lagè. N ap eseye gade si n ka fè yon viv yon eksè kote ke apre yo fin kidnape Malaïka a, li dekontwole, Ti Mò Dizay kouri al Ayiti, Kanèt menm nan.

Men misye tap fè bri avèk sa l te kòmanse yo. Misye tap fè anpil bri nan afè feyton. Misye rive yon kote, li te lage yon lòt feyton ankò ki tap fè gwo bri ki se Chomeko nan Brezil. E Chomeko a kanpe tou. Li kanpe misye pap regle anyen. E misye vin nan yon ide li pou l fè cho. M pa konn si se chokola oubyen ki cho. Misye vin nan ide pou l fè cho. Ki kòmanse ap fè ti wout li. M pa konn sa k pase misye. di finalman menm avan l te fè chwa li te lage nan met de twa moun ap manje ansanm misye misye eseye plizyè bagay men m konprann misye misye di tan pou l rete pou l pa fè anyen li prefere ap tatone tatone jiskaske li jwenn yon bagay enben dènye bagay misye lage la se kote misye pran misye ap eseye fè funny a di misye ka lage l pou al nan fanmi funny an paske lè misye kontwole l wè pou l fè yon seri de bagay li bezwen yon ekip moun ansanm avè l e bagay yo vin pa fasil enben misye pa nan fè feyton ankò. Misye pa al afè show ankò, misye vire an funny e kote misye fè yon bout bagay kote e e lap pale avèk yon demwazèl ke ou pa wè ou pa tande. Se sèl misye ou tande kap kap pale. Yon bagay menm jan avèk patnè yo rele Jeff lan. Aka Jeff yon bagay konsa ke misye ap eseye fè yon lòt bagay. Se trè byen tou. Si se si misye konsidere l kòm yon nèg ki polivalan, felisitasyon. Sou kounye a ou vin nan funny. Ebyen kenbe liy funny an kontinye fè efò map di map bat bravo pou ou lè nap pale de feyton de moun de pwodiktè nap just konnen pou nou pale de ou lè nap pale de moun ki funny nap rele Adlin men sa paka pa anpeche Adlin toujou rete ransè de lane.
Alò nap fini la gen diferans antre tatoudman epi polivalan gen anpil moun petèt ki pa konn sa polivalan se yon moun tout sa ou manyen lè ou tout sa ou fè piblik la aseptel paske l bon. Se sak rele valan an, se yon moun ki ka manyen pa egzanp li manyen mikwo al bon, li manyen miksè al bon, li manyen sa al bon e tout moun di waw misye bon wi. Talman m se yon nèg ki pa ki pa pran stabilite. Li eseye sa, li pa bon, al pran yon lòt, li kite l al pran yon lòt, li eseye sa l pa bon jiskaske li jwenn yon bagay ke l ka fè byen pou l pou l stop la. Mentnan si chak sa w fè petèt ki pa twò rive, si chak sa w fè pa rive sou piblik lan, la a nou pa ka nou p ap mete l nan kad de polivalan. Polivalan li pa pou mwen menm li pa sa l ye.

Kisa misye vle ankò? Bon di bòw fè cho. Menm si m pa konnen si te bon ti chokola paske m renmen chokola. Ou konprann? Ou kòmanse, ou kite l. Ou fè yon bagay, ou kite l. M panse ke fòk ou kapab pou yon bagay ou stab e pou di yon wap fè. Non, m panse misye ap ret nan stil funny an paske funny an li pa bezwen anpil moun pou fè l. Se li menm.

Bon, mèdam se nou rive nan fen, nan fen, nan fen, nan fen, nan fen emisyon an. E nou bal fini, nou tap eseye fè yon video ekstrè de ba de Adlè bon. Nou eseye li pa monte sou machin nou lan. E, en, nan, nan, nan, nan. Je, en. Mwen eseye l pa monte sou machin non nou ta fo viv yon eksè sorry dezole ke nou pa jwenn Nou pa jwenn li dezole nou pa jwenn li Mèsi tout moun ki tap swiv nou mèsi ou menm petèt ki renmen ideyoloji an mèsi avèk ou menm tou ki pral kite yon kòmantè mèsi nap gade mwen dimanch pou m kapab klotire avèk yon show espesyal Danilo mèt ou Amèn nap di menm prèske menm pawòl la nou remèsye tout moun nou di moun yo eskize nou pou Nou fè plizyè dimanch pat fonksyone e jodi a la nou kòmanse e nou ret nan dènye emisyon an e tann dènye emisyon an ke kote nou pral eseye fè yon bagay espesyal men nap kòmanse resevwa moun 2021 kap rantre la si Bondye vle Tchaoo. Mèsi tout moun deja e nap di tout moun nap tann nou e toujou sipòte nou epi bon dimanch nale.